e mwen gen pou m retounen ankò nan dcpj e fwa sa se denonsyatè a ki pral di men sa l denonse men prèv li gen an lapui nèg yo kanpe yo di m gen blanchiman lajan nèg yo di yon lis jounalis yo kite si yo mouri pou yo touye pou yo tou sa vle di ke gen yon bann enfòmasyon anndan dcpj l pral klè mwen menm je suis prè disponib.

Gen fèmti dè tribino, tribino ap ouvri le 6, le 6 nan koreksyonèl nou pral genyen pou nou konnen deklarasyon ke nèg fè, menm jan tou nan nou pral genyen Esaü Cesar ki pral trennen 2 nèg lajistis tou. Non m te gentan trennen misye lajistis, Pierre Esperance, misye pral nan koreksyonèl ansanm avèm la.

Bon bagay Thierry. Alò se sa n te di a Esaü avèk Galette depi w gen avi de rechèch dcpj se pa mawon mawon se vini ou vini ou pa gen sou do w fin reponn kesyon m se fini donk èske w ka fè tout vi w avèk yon avi de rechèch ou pa kapab dayè ou pa kapab donk vini mete grenn nan mouda w donk vin nan dcpj reponn kesyon epi dat it Mwen kwè ke Esaü mwen wè Guerrier afime yon bagay maten an la. Sa l di? Li deklare ke li desann dcpj avèk tout kostim, soulye, bagay, donk jodi a li afime li dakò jodi a li te bo gason. Se pa sa. Ann ale mesye, ann ale mesye. Mesye se zanmi nou. Li di jodi a, e pa sa li di? Wi.
Li desann kostim an penpan bagay lè li parèt. Donk sa vle di ke jodi a misye deklare li te bo gason. Bèl gason, byen abiye.
Bon, enben, bon se sa sèlman bay la. Ann gade dènye bay.
Men nou la, n ap frape. Donk, Li rechèch kont ou jodi a la. Kòman sa ye? Ou te dcpj?
Jodi a m leve m benyen sipèb kostim, kostim nan fre anpil epi m debake nan dcpj la an chango jan moun yo konn di. Se ke an fèt li te enpòtan pou ke mwen te vini, li te enpòtan pou ke mwen vin konprann. Ou sonje Zaïre, Guerrier, Guerrier ou sonje m te di w sa, m te di w ke Gen de bagay anpil moun pa konprann de fwa e. Louko ap pale avèw la wi Guerrier. Wi Guerrier, Guerrier konpliman, konpliman Guerrier ou sonjem te diw sa, mwen te di lèm te pale de dosye la se vini dcpj reponn kesyon.
Jisteman e dayè bon Louko ou konn kijan bagay yo ye e mwen menm mpa premye viktim ou menm ou se youn nan viktim yo tou ou menm ni Esaü fas avèk Ariel Henry sonje epòk sa yo de sitiyasyon difisil Bèbè. Paske an fèt, mwen menm mwen mwen mwen pat janm kòmsi minimize ke peyi an te nan dimansyon sa a, kote ke sa ka rive 2 nèg deside pèsekite w. Men, Wè. e kòm li di klèman, se ke tout sa yon nonm wap fè nan lavi, e lè m rive dan dcpj mwen aprann ki a yn denonsyasyon, genyen e Roudy Sanon ki te ekri dcpj yon lèt ki te denonse mwen menm, ki te mande pou e ki te denonse m pou mande mennen ankèt sou mwen. Li te evoke plizyè pwen epi bon se sa sèlman k genyen kòm eleman anndan dcpj a. E bon mwen menm mwen t ale m pa ale m di egzakteman sa bagay la ye mwen mwen te wè plizyè moun fò m tou sa m wè plizyè moun e anpil moun e mwen di klèman ke Li enp òtan e trè enpòtan pou ke mwen retounen nan dcpj e pou denonsyatè a la. Moun ki te denonse m nan, mwen vle l chita fas avè m pou konfwontasyon fèt, pou l di tout sa l konnen yo epi mwen menm y ap poze kesyon m ap reponn. La w ap pale de Rudy Sanon? Klè.
Trè byen. Klè! Trè byen. Sa vle di fò moun nan vini, l ap denonse, l ap di men sa l genyen yo, mwen mwen chita la. Kòm mwen te di l, e se vèbalman m te di l, kounye a m pra, avoka m pral ekri fòmèlman dcpj pou l swete ke e genyen genyen e denonsiyatè a ki vini. Nèg yo te kòmsi vle ke m goumen deyò, Paske anfèt, goumen deyò a, ou konnen, ant goumen deyò a, anndan se de bagay diferan. Nèg yo te panse ke yo t ap fè m kite peyi a. An oken ka, m pa ka kite Ayiti. Ayiti is my, se peyi m. Gen nèg ki di m fè azil, gen nèg ki di tout kalite bagay. Mesye, nan ki, bon, an m di w, ki jan yon nonm pral fè azil la a? Sou ki baz? Li pa la bòn, li pa la bòn. Bay sa pyès.
Mwen te desann nan dcpj jodi a. Mesye, fò m di nou tou a, sou, an pasan, an matyè teknik, An matyè de kapasite, mwen konnen dcpj vo, dcpj ka fè egzakteman sa gen pou fè a, men se nèg k ap enstrimantalize dcpj pou kapab e pèsekite moun. Mwen menm mwen pa. E mwen gen pou m retounen ankò nan dcpj e fwa sa a e e denosyatè a ki bral di men sal denonse men prèv li gen an lapui yo nèg yo kanpe yo di gen blanchiman lajan nèg yo di gon lis jounalis yo kite si yo mouri pou yo touye pou yo tou sa vle di ke gon bann enfòmasyon anndan dcpj li bral klè mwen menm je suis prè disponib e dispoze kòm mwen di e dcpj genyen poul re envitem ankò men e fòmèlman nou swete ke denonsiyatè a vini Konsa bagay la fèt kat sou tab epi n ap wè. Mwen an Ayiti, je suis chez moi. En fait, quand je vous parle de chez moi, c'est l'autre chez moi. Paske ou konnen depi 2 zan, m pa ka monte Kafou, m pa ka monte Sen Wòk lakay mwen, paske zòn yo se teritwa pèdi ke yo ye. Antouka, nou la, nou nan peyi a, nou sou trèt. Bon bagay, bon bagay, bon bagay Guerrier, bon bagay, bon bagay.

E gen fertil fèm tu dè tribino, tribino ap ouvri le 6, le 6 nan e koreksyonèl nou bral genyen poun konnen e e deklarasyon ke nèg fè, menm jan tou nan nou bral genyen e Esaü Cesar ki bral trennen de nèg la jistis tou piti Non m te gentan trennen misye lajistis e e e Pierre Esperance misye bral nan koreksyonèl ansanm avèm la on.

Depi ou gen avi de rechèch dcpj, se pa mawon mawon, se vini ou vini, ou pa gen sou do ou, vini reponn kesyon m se fini. Donk, èske ou ka fè tout vi w avèk yon avi de rechèch? Ou pa kapab. Dayè, ou pa kapab. Donk, vini, mete grenn nan mouda w, donk vini nan dcpj, reponn kesyon, epi that's it. Se nòmal. Mwen kwè ak Ezayi, m wè Guerrier afime yon bagay maten an la. Sa l di? Li deklare ke li desann dcpj avèk tout kostim, soulye, bagay, donk jodi a li afime li dakò jodi a li te bo gason. Se pa sa. Ann ale mesye, ann ale mesye. Kèk mesye zanmi nou. Li di jodi a, e pa sa li di? Wi.
Li desann kostim an penpan bagay lè li parèt. Donk sa vle di ke jodi a misye deklare li te bo gason. Bèl gason, byen abiye.
Bon, enben, bon se sa sèlman bagay la ye wi. Ann gade dènye bagay. Men nou la, n ap frape. Donk, rechèch kont ou jodi a la, kòman sa ye? Ou te dcpj?
Jodi a m leve m benyen sipèb kostim, kostim nan fre anpil epi m debake nan dcpj la an chango jan moun yo konn di. Paske anfèt li te enpòtan pou ke mwen te vini, li te enpòtan pou ke mwen vin konprann. Ou sonje Zaïre Guerrier, Guerrier ou sonje m te di w sa, m te di w ke

Dèbè. Paske an fèt, mwen menm mwen mwen mwen pat janm kòmsi minimize ke peyi an te nan dimansyon sa a, kote ke sa ka rive 2 nèg deside pèsekite w. Men, e kòm li di klèman, se ke tout sa yon nonm wap fè nan lavi, e lè m rive dan dcpj mwen aprann ki a yn denonsyasyon, genyen e Roudy Sanon ki te ekri dcpj yon lèt ki te denonse mwen menm, ki te mande pou, e ki te denonse m pou mande mennen ankèt sou mwen. Li te evoke plizyè pwen epi bon se sa sèlman k genyen kòm eleman anndan dcpj a. E bon mwen menm mwen t ale m pa ale m di egzakteman sa bagay la ye mwen mwen te wè plizyè moun fò m tou sa m wè plizyè moun e anpil moun e mwen di klèman ke Li enp. Pòtan e trè enpòtan pou ke mwen retounen nan dcpj e pou denonsiyatè a la. Moun ki te denonse m nan, mwen vle l chita fas avè m pou konfwontasyon fèt, pou l di tout sa l konnen yo epi mwen menm y ap poze m kesyon m ap reponn. La w ap pale de Roudy Sanon? Klè.
Trè byen. Klè! Trè byen. Sa vle di fò moun nan vini, l ap denonse, l ap di men sa l genyen yo, mwen mwen chita la. Kòm mwen te di l, e se vèbalman m te di l, kounye a, m pra, avoka m pral ekri fòmèlman dcpj pou l swete ke e genyen, genyen e denonsiyatè a ki vini. Nèg yo te kòmsi vle ke m goumen deyò, Paske anfèt, goumen deyò a ou konnen, ant goumen deyò a anndan se de bagay diferan. Nèg yo te panse ke yo tap fè m kite peyi a. An oken ka m pa ka kite Ayiti. Ayiti is my, se peyi m. Gen nèg ki di m fè azil, gen nèg ki di tout kalite bagay. Mesye, nan ki, bon, an m di w, ki jan yon nonm pral fè azil la a, sou ki baz? Li pa la bon, li pa la bon. Bay sa pyès.
Mwen te desann nan dcpj jodi a. Mesye fò m di nou tou a, sou, an pasan, an matyè teknik. An matyè de kapasite, mwen konnen dcpj vo, dcpj ka fè egzakteman sa gen pou fè a, men se nèg k ap enstrimantalize dcpj pou kapab e pèsekite moun. Mwen menm mwen pa.